peyi a. Pèsonn pat konnen l. Menm si w wè gon seri de jounalis jounen jodi a k di w yo te lekòl Tousen Tousen ak Jovenel, yo te lise Petyon ak Jovenel, yo te tèl kote a Jovenel, Jovenel tap mache a bra pi wo, l renmen manje mant, li renmen manje tèl bagay nan lekòl, manti. Jovenel Moise se te yon enkoni, incognito medam mesye ki parèt sou sèn politik la, le fè a ke gen kòb dwòg ki dèyè do l, le fè a ke gen kòb koripsyon ki dèyè do l, yo achte medya a epi yo vann ou Jovenel Moise paske prensip ki gen nan peyi Dayiti a, Kandida la prezidans pa janm minimize l. Se prensip yo sa. Y al chèche Jovenel Moïse, yon ta de toro gwonde k gen nan la repiblik depi nan Boulos. Bon dayè, yo te imilye Jovenel Moïse. Lè yo te prezante Jovenel Moïse, yo di e fiti kandida phtk. Gon seri de nèg gwo gwo gwo tori an nan Petyonvil ki t ap souse sou phtk. Se kipe yo te kipe yo lè Jovenel vin nan reyinyon politik. Gen moun ki pat menm vle bal la men paske yo vin a yon zo mèg, yon nèg zo sèch vin sou yo la epi oh yap di esa ak pral nan ou wè nou pèdi pouvwa ou wè sa Martelly fè nou li fè nou pèdi pouvwa nèt. Epi se te yon kou politik yal chèche yon nèg ki sanble w ki gon diskou. On diskou kote ke si lap pale wap di a m se malere pitit mwen pitit chabon e pitit map vann chabon m voye pitit mwen lekòl si jovenel sot kotel soti a la nan vye bagay la m veritab nan pase mizè pou jwenn ti dlo pòtoprens yo fèl pase tout trakas al vin prezidan ebyen mwen menm tou pitit mwen an map vann chabon map voye a lap li ka vin prezidan tou de fason otomatik ou gon sansibilite pou jovenel moïse. Quelque part depi l poze kandida l ou wè l sanble avè w vre w a vote l men se t on kou politik yo te fè. Dezyèm kou nèg yo fè yo pran Martine Moïse yo fè l fè anviwon 18 a 24 mwa ap mache ak Jovenel Moïse Yap vann ou 2 moun. Komsi 2 moun sa yo son koup ekstraòdinè yo vann ou lòt imaj nan politik sa konte anpil tout moun ap di kote madanm Moïse Jean Charles li pa gen kote madanm Gilles Celestin li pa gen kote madanm Madistin li pa gen kot madanm Céant yo pa wèl on sèl kandida yo wè ka madanm ni pòtou ebyen li rele Jovenel Moïse. Ew lèw rive kot Jovenel Moïse ye, lèw rive kot machann chabon yo, lèw rive kot moun kap vann patat yo, pa gen diferans zanmim. Jovenel Moïse kanpa bòt li la a nan mitan pèp la, ou wè pèp la. Men Jovenel Moïse. E nèg yo fè chwa Jovenel Moïse la, se pou vin kouvri, m gen enpresyon yo fè misye siyen menm. Se pou vin kouvri tout deriv ki fèt depi larive Michel Martelly au pouvoir. Paske pa bliye nèg sa yo boule lajan k rele lajan. Nèg sa yo kraze lajan k rele lajan. E Jovenel Moïse rive vrèman li pwoteje nèg yo. Men sè dènye tan Medam mesye Sè dènye tan pa bliye nèg phtk yo yo solidè nèg phtk yo fonksyone tankou peyi etranje lidè politisyen etranje yo met non kan la

Yo pa janm chita sou menm tab epi koulye la pou yo pou yo erije tèt yo an veritab pati politik oubyen an veritab m gen dwa di òganizasyon politik epi pou yo ofri pèp la yon altènativ epi pou pèp la fè yo konfyans pou mache ak yo. Jovenel Moïse Sè dènye tan Jovenel Moïse nou pa di se èrè ke misye fè. Men, misye enpe desolidarize l avèk kan phtk a. Kèlkeswa moun ki vin ap di w lekontrè, di l John Colin Morvan sa l di w la se sa. Le camp du phtk, medam, mesye, li kaziman divize an miyèt mòso. Nèg ki soti nan phtk ki vin pi fò li rele Laurent Lamothe.

Jovenel Moïse sou presyon e Jovenel Moïse pa gon nèg ki pase sou pouvwa ki vle remèt ki vle remèt pouvwa a nenpòt kèl e gwoup politik yo toujou vle se ti pas kout pou yo fè e larive Jovenel Moïse o pouvwa sè dènye tan pa gen mwayen pou Jovenel Moïse fè ti pas kout la poul remèt li ak phtk ankò sètadi Michel Martelly. Et le pire! Jovenel Moïse se youn nan moun ki ki dèyè arestasyon youn nan manbre enfliyan nan baz Galil ki rele Sonson La Familia. Eske chef se lè ou lage nan fè pesekisyon.
Anvan m ale pi lwen. Sèt kesyon nou wè e gen nèg kap vin pran lanmò Jovenel Moïse yap vin mete nan do opozisyon. Retire ti opozisyon kokorat sa k gen la, eskize lèkspresyon, ti opozisyon grapyay sa k gen la pa ka prepare kou sa sou okin fòm ditou ditou ditou ditou ditou. Non sèlman ti opozisyon sa ki gen la pa ka fè Jovenel Moïse pè men yo pa ka fè tou lòt kan mafya a pè. A se kan phtk son kan mafya liye e mèdam mèsye m garanti nou sa John Colin Morvan garanti nou sa pa gen gwo kokennchenn ankèt ki pou fèt. pou asasina prezidan an pa soti nan liyn kote l te ye deja. Nou ta panse se blag map ba nou. Pa gen pyès ankèt ki pou fèt medam mesye pou l pa vini nan liyn kot prezidan an te prezidan an.

Men se Se pa jounen jodi a yo planifye asasina prezidan defakto Jovenel Moïse. Plis ayisyen sou tèren an k abitye antre kay Jovenel Moïse ki nan operasyon pou egzekite Jovenel Moïse. Anvan m rive la, fò m di nou ke Jovenel Moïse pa t travay pou pèp ayisyen. Fò nou pa ipokrit, e sa k fè m pa renmen moun ki ipokrit. Lè w ak John Colem w avè m di w avè l, se swa w avè l oubyen w pa avè l. M pa nèg k ap vin la, k ap vin fè ipokrizi ak pèsonn. John Colem w avè m gen dwa vin la, l di w ke. Li kondane zak asasinay ansyen prezidan de la Repiblik la Jovenel Moïse ke manda l fini depi ane pase, depi fevriye 2021. Jan zak la fèt la, mwen kondane l. E m kondane l paske an plen venteyinyèm syèk yon bagay konsa pa ka ap pase nan peyi m. Paske. Se paske nou menm Ayisyen, nou pa respekte tèt nou, nou pa travay tou pou nou met peyi nou kote pou nou mete l ki fè ke nou ka gen yon nèg kèlkeswa l te okipe palè a nan fason ke l kapab. Men fò n konn avan tou, se yon prezidan de la repiblik ke nou tout dwe sekirite jiskaske li, li, yo degèpi l anndan palè, li pa prezidan ankò. Sa vle di, yon prezidan de la repiblik. Sekirite l sipoze sou kont pèp ayisyen an, men pèp ayisyen an jwe wòl pa l la, li peye taks pou ke pou yo peye polisye, pou yo peye dèzòm ki fòme pou bay laprezidans sekirite. Pase sekirite prezidan de la Repiblik oubyen la famiy prezidansyèl pa dwe sou kont de senp polisye ki antrene anndan akademi de polis la. Klè. Sekirite prezidan dwe sou kont pèp ayisyen an, men pèp ayisyen an peye taks li yo pran kòb la sou telefòn lè l ap pale,

Men taks sa a, de fason otomatik, pèp la peye l pou sekirize prezidan l. Yo ou bay kòb la, ou pa konnen si w bay kòb la pou sekirize prezidan w. Aa! Mentenan, il revyen o zotorite konpetant. Lè m ap pale de otorite konpetant, moun ke ki plase k nan pozisyon pou jere sekirite prezidan. An n ale la, medam, mesye. USGPN, Inite Sekirite Jeneral Palè Nasyonal. Kòmandan l se Dimitri Hérard. E Dimitri Hérard se yon eleman kle, medam mesye, nan zak, nan ak krapile sa. Dimitri Hérard fòme an Ekwatè, chwazi pa Michel Martelly pou mete nan tèt youn nan inite k plis enpòtan nan la Repiblik. E men sa n dwe konnen medam mesye, tout ayisyen ki te rann Lèzetazini sèvis, sa m ap di nou la, pran papye nou, ekri l kèlke pa mete la oubyen mete l nan kòm nòt, tout ayisyen ki te bay Lèzetazini sèvis ke ki gen kontak dirèk a Depateman Deta Ameriken, Depi samdi dènye, yo tout alète, genyen menm ki rate apèl Lèzetazini Damerik pou fè yo konnen an ijans pou yo kite peyi a. E poutèt sa w ap jwenn anpil gwo otorite, anpil nèg ki renmen peyi a, yo pa nan peyi a depi samdi, sa k kite samdi, sa k kite dimanch, sa k kite lendi, sa k kite madi. Yo alète yo ka gen kouri nan peyi a, kite peyi a. Ehe, se de apèl urjan ke yo te aranje yo, yo bay nèg sa yo ki lye a Departement d'Etat Ameriken. Swa ke nèg la te konn sèvi Etazini deja, swa ke li te konn fon seri de bagay pou Lèzetazini deja, epi yo jis di yo an ijans pou yo kite peyi a. Pawòl sa yo pa pale. Pase pawòl sa yo gen rapò dirèk ak blan e nou konn blan pa jwe ak pyès ti nèg nwè. E fò n di nou, nou menm o nivo de BBJ entènasyonal, kote nou menm nou pa sere kras, fò n konn sa. Fò n konn sa. Kounye a, kesyon pou n poze, ak kiyès krim sa pwofite? M bezwen vye opozisyon ayisyen an M bezwen de fason otomatik retire yo sou moun. Pase nap fè grimas depi yon bon bout tan. Nou pran yon mesèn preske mouri nou di se prezidan l ye. Jovenel Moïse tonbe dat konsa yon mesèn poko janm enstale anndan palè nasyonal. Piga nou janm radote, eskize l ekspresyon medam mesye. Piga nou janm radote pou nap blablablabla nan bagay mesèn nou sa ankò. Retire bagay mesèn nou an fwenk fwenk choute l yon kote. Nou pa gen pwa politik, nou pa gen fòs politik, nou pa gen pwisans politik, retire kò nou sou moun. Klè! Se yon pakèt ti blablabla nou ye, nou se yon fòs politik, nou ta yon fòs politik yon prezidan tonbe depi maten, dat konsa nou gentan pran palè nou deja, kounya pou nou met peyi a kote nou vle mete l? Bann ti lach. E prezidan vivan Mwen tap di nou tout moun ki lye o nivo de peyi dayiti avek depateman deta ameriken weekend ki sot pase la gen pil nan yo k jwenn apel an absans sou telefon yo genyen yo jwenn direkteman yo mande yo kite peyi dayiti pou ki rezon nou pa konnen 1. USP, USGPN, Kat Tim, medam mesye, tout inite sa yo, tout telefòn, tout nèg sa yo sou ekout. E Depateman Deta Ameriken gen kontwòl tou lè 3 inite sa yo. E Anbasad Amerikèn gen kontwòl inite k dcpj yo. Les BLTS, les bri. An yo tap baw piyay la pou wap jere prezidan, pou wap jere palè nasyonal, aprè sa pou telefòn ou va sou ekout, pou yo va gen kontwòl ou, enben yo ta baw piyay. Jovenel Moïse mèdam mèsye, depi misye vin prezidan de la repiblik, se djòb restavèk sèlman lap fè. Fè restavèk blan an. Fè restavèk blan an epi fè restavèk Ontar de Gran Toryan onivo Larepiblik. Mwen menm m pa vle pou nèg ap vin di m misye t atake Boulòs li t atake Dimitri. Boulòs a Dimitri pa gen kòb devan nèg k ap sipòte Jovenel Moïse. Sa m di. Boulos ak Dimitri pa gen ont, pa gon goud devan nèg ki gen kòb nan peyi a ki ke Jovenel Moïse ap sèv avè yo, ba yo privilèj. Sa e de de figi sa yo nou konnen pou nou menm nou panse se yo ki gen kòb nan peyi a. Boulos son pòv li ye devan nèg ki nan peyi a k ap fè lajan. Eske w te konnen drog ki tonbe savann dyann gen komisè polis la ke yo retire nan la polis la la aktyèlman k lak sou poz drog nèg yo fè ti avyon desann savann dyann kote Jovenel Moïse sot bay apèd la. Eske w te konn bagay sa yo? Se estil de dosye sa yo m ap travay sou yo la pou m vin fè w konnen o nivo Ayiti Kòtouni e m pral site non komisè de polis, direktè depatemantal ke yo aktyèlman la yo retire. Nan job yo! Sou kesyon dwòg nèg yo al desann nan savann dyann kote Jovenel Moïse sot bay apèd la la. Gen de bagay ki rive. Pa panse tout bagay se politik. Se nan veritab ankèt endepandant nou pral konn sak pase nan peyi a. Nan mwad jwen an la, nan mwad jwen an la, yon avyon dwòg o nivo de Savann John kote prezidan bay apèd la desann. E tout direktè depatemantal ki t ap sekirize dwòg la, nèg sa yo pèdi djòb yo sou plas.

Moun yo ta panse se blag map fè. Eske se avni sa, jan devis sa, nou vle rive pou timoun yo. Yal asasine prezidan yo di kò prezidan sa pa anyen la pou yo pou yo m sonje yon lè map fon map fè BBJ entènasyonal la mwen di nou konsa gen nèg nan peyi a la yo pi mal ke la mafya italyèn.

Paske fò n pale gwo pawòl, paske pawòl yo kache nan tiwa. Jan pòt sa t kesyon an wi depi w ayiti w pale yap touye w la manti tout kote w ye yap manje w kèlkeswa kote w ye a e sèl gran architèk de linivè la k pou di ke lèzòm pa pa bagay sou oh yo touye prezidan de la repiblik epi ou menm menm on kokobe kouche nan yon kwen e kòmsi wap viv etènèl. Pa batay pou peyi w chanje. Pa batay pou fè peyi. Pa batay pou sispann sousou. Pa batay pou lestomak ou ka pwòp a pil vye blesur sa yo k ladan an, pil sikatris sa yo k ladan an. Pa batay pou peyi w fèt. Ou panse si te gen peyi jounen jodi a, wa Ayisyen w t ap wont konsa? Se yon wont wi l ye pou nou tout. Se yon wont li ye pou nou tout. Èske w konprann? Talè a m gen yon vye blan k rele m la a.

Èske nou konprann? Se yon wont li ye. Se yon wont li ye. M oblije di mèsi frero. Paske m pa gen eksplikasyon pou m pral bay blan pou m pral di yon prezidan defakto manda l fini depi 21 fevriye e nan bat kò l ki fè l rete la e e e e e pa t pran tout lè dispozisyon nesesè. pou te sikirize peyi a pou ensekirite a pat rive sou li. M pa gen dwa sa pou m pral di misye sa non. Si m di l sa, se yon wont l ap ye pou mwen wi. Misye gen dwa di ke kè men, il n'est pas humain lui. Èske w konprann? Li gen dwa rete l di sa wi. Mon freo la, mon ami il n'est pas humain. Èske w konprann? Paske kèlkeswa mwayen an, kèlkeswa mwayen an, kèlkeswa jan sa ye, fò w di wi, se kondoleyans vrèman pou di mèsi. Paske se ayisyen li ye avan tou. Men medam mesye, regard Dorcena ki a ete arete Abelader. Ebyen medam mesye, Dorcena, sou òd president de la Republique la, li jwenn lòd pou l fòme yon chèf, pou l fòme yon federasyon gang ki rele G9, ki fè pèp la kriye dlo nan zye wi. sou menm president de la repiblik nou sa madam mesye plis kidnapping fèt nan li tout listwa peyi a wi se ladan mèt Dorval mouri Legagneur jèn ti Nehemie Joseph mouri jij mouri dènye kou prezidan fè ki fè peyi a mal misye dezame jij ki sou dosye mèt Monferrier Dorval la wi. Yo retire polisye ki t avè l, yo retire zam jij lan. Yo met jij la tou tou nu. Kenpòt timoun ka pase l touye jij la si l vle. Depi ke Mèt Monferrier Dorval mouri nan kwen kay prezidan an, te sipoze gen sekirite depi nan kwen antre riyèl prezidan an, anlè an. Te dwe sipoze menm gen elikoptè ap vire anlè wi. Medam mesye, on president de la republik mouri, on polisye pa mouri. E lè ke polisye yo ap eksplike m jan anndan kay president fèt, menm si l pat fèt kote pou president rete, m pa ka president de la republik pou m ap rete kay kay Leona. Hein? Lè kay la tap fèt la, li pat konstwi non fason stratejik pou si ke gon seri de wo gwo toriank rete la. On atak fèt men kotel ka tou lage kòl anba twou. Vyè izo wi medam mesye. Vyè izo ret on kote nan vilaj de Dye. Gen mur ki moute on fason menm si w tire nan mur epa fasil wap atenn li. E vyè izo nan vilaj de Dye gen twou pou desann. Avan w pran izo ou gon pakèt solda pou asasine. Nòt prezidan de la repiblik.

Anndan nan IEGPM sèlman gen kenpòt 3 a 400, gen USP medam mesye, gen IEGPN, tout gen kòmandan yo, tout la nèt pou sekirize sak gen rapò a palè nasyonal. E kay prezidan se pwolonjman palè a l ye. Se toujou la prezidans! Medam, mesye, tout chèf yo la, Dimitri Herard nan tèt USGPN, Amazan nan tèt Captim, epi Jean Laguel Civil nan tèt USP. Kèl konplo! Kèl konplo! Avan ke w vin joure John Colem Morvan, al. Al al joure dimitri la. Avan ko vin joure John kòlè morvan pou prezidan nan vin al joure amazan avan ko vin joure John kòlè morvan pou prezidan nan al joure jan lagel sivil moun sa yo al dèyè leon chal leon chal pa gen dwa vin pale sou moun a ki figi pou leon chal ap vin fè deklarasyon sou moun an medam mesye nou asepte bagay sa yo nou asepte leon chal prezidan la e e e chèf de la polis toujou pandan ke On prezidan rete, yo asasine l nan figi tout moun la nèt. Kounya w menm ki Ayiti, ou menm ki Ayisyen, poze tèt ou on kesyon, ki sa k rete ou menm pou yo asasine w? Eske ou menm pou w ap di w an sekirite nan peyi a? Te dwe gen chanbardeman total la wi. Pouvwa a nan lari. Claude Joseph rekipere pouvwa de fason otomatik. Lanbè, sèl chèf ki lejitim ki gen nan peyi a, li an Repiblik Dominikèn. Dezyèm chèf ki te ka pran tèt peyi a, se minis, se jij Sylvestre Demessi Dieuville ap antere nan lakou Senmak. Yon ti antèman 10 mil dola paske yo pa dakò pou Leta bay lajan, paske yo di misye pa gen kowonaviris vre, Yo t fanmi an di se yon pwazone yon pwazone misye eske tèz sa m ka choute l m pa ka choute l m pa ka choute sou tèz fanmi an ki di ke zanmi an rann flèm pa gen rapò a sa k genyen kowonaviris ditou paske sin sa yo pa konn sin kowonaviris yo pa asepte leta fè antèman yo menm ti dimil pyas yo yo pran l y ap fon ti bagay antre yo demen si Dye vle nan lakou senmak. e ni de pitit madan marye te chwazi pou yo pat antre nan peyi a, finalman yè aprè midi yo antre nan èpòt Okap la. Yo antre nan èpòt Okap la demen si Dye ve kap jedi a pou yo fè ti bagay yo rapid Non mòg ke nou pa bezwen site non la epi Towo a antre nan bagay. Mesèn Silvès la fòm tounen sou li paske m konnen gen anpil dosye sou li ke nou gen la men malerezman dosye Jovenel la fè ke nou pa ka nou pa ka atake l. Ehe. Aa L'assassinat de Jovenel Moise gen dwa fè w konprann tout bon vre mesèn epa Corona a san pou san vrèman m pa di l pat mouri nan Corona. Men bouda daprè fanmi an, yo di ke sin sa yo pa sin kowona paske se flèm e jwè yo a Sylvest tap voye. Pa bliye medam mesye John Colem Morvan te vin ak kay Sylvest bò isi a la nan Rivi Michel ou jan li rele a Belleville 3 ou Rivi Michel m pa sonje zòn nan. M te di nou gon tou k rele Bagy D ki te tiye Divalye nan pwazon e ki bay. Knpot moun nan Montreal la la depi ou gen chans asasine John Colem wap vann kob ou fèt deja bagy di e se li menm ki te tiye avoka a lepok lan 87 ebyen lèm al dèyè kay misye ki kole ki gen menm nimewo avek prezidan cour de cassation an misye fache kou kong li mande tout zanmil yo ki nan kwen sa e la chèche John Colem Morvan nan. Kob la fet deja. Kob la la deja e moun ki asasine l lan kob la fet deja. E ouk pou vini wi bagy di. Ou pa bezwen bat kò non. Ou menm ki pou vini gason. M pa renmen lè wap voye moun nan. Eske ou konn pale John Colem mwen wè nan yon ti jwè piti. E kounya k gen bagay. E kounya pou n mache byen. Ou konprann? Klè! Trè bon ti mesye. Tout atak asasina nou yo. Atak bay anpwazone machin. Nap pran ladan yo deja. Èske ou konprann? La nou menm pou tèt pa nou. Sa voye nou al reflechi. Pou nou wè John Golem Morvan nan pon jwè piti koubyen ki sot sou tè a ki vin konsa konsa. Nan pwazone machin. M imilye nou avèl. E m toujou ap woule l nòmal. E sa m pa ka konprann. Nou voye faksidan, John Colem Morvan, machin kraze, blan moutre nou e mwen k sot sou otowout la k al retire blan anndan machin pa yo. Ale nou manke touye blan sou kòt nou. Atak mistik yo menm, se bagay ekstraòdinè. M pa t janm konn mistik te nan nivo sa. M pase sou nou, m nan figi nou la. E m di nou, nou tout ap pase devan zye m. Klè, Pa gen mwayen pou nou pa pase devan zye m. N ap pase m ap gade nou k ap pase e m ap di nou rest in peace. San pa gen pale anpil ladan. Jiskaske eklatman sosyal la fèt. Pèp ayisyen s gen de bagay ki rive n pa gen pou n ap kriye. Gen de bagay ki rive nou pa gen pou nou ap dlo nan zye. Gen bagay ki rive. ki gendwa se pou sove w. M ap pral di nou yon bagay, lè nou wè l pi fè nwa, se jou l pral jou. M te konn sa Akayè, le maten a senkè di maten, lè m te nan mòn Fonbatis, li fè nwa, nwa, nwa, nwa, nwa. Menm dlo m ba yo l al chèche pou manman m. Tèlman l fè nwa. Manti wi. E e e jou l pral jou. E jou l pral jou. Èske w konprann? E jou l pral jou. Gen de bagay ki rive, fò tout nèg nan larepiblik konnen ke yo pa enbatab. Èske w konprann? Klè wi. Fòk yon minis konnen ke l ka tonbe, fòk yon direktè jeneral konnen ke l ka tonbe, fòk yon prezidan konnen ke l ka tonbe kenpòt lè, fòk yon chèf polis konnen l ka tonbe kenpòt lè. Paske peyi pa fèt jan nèg yo ap fè l la la ditou, ditou, ditou, ditou. E pèp ayisyen, fòk kè nou pa twò sansib tou. E mwen menm, m ka konprann prezidan de la repiblik la yo asasinen l. E e sa k rive prezidan l sot wo. Li sot trè wo. E konplo a te rèd. Konplo a te rèd anpil anpil anpil anpil. Pase gon seri de mafya nan peyi a la. E jiska prezan pandan map pale avèw la yo nan peyi a la. Ou pa konn sak blan, ou pa konn sak milat, paske pèp ayisyen depi moun wouj li konn se blan li ye. Ou pa konn sak mafya, ou pa konn sak iks ou pa konn sak igrèk. Pa bliye 7 mèsenè yo k t antre nan peyi. Magala Abitan te ba yo machin. Yo te dòmi kay Paraison nan Tomasen. Yo te menm ap jwe baskèt. Pa bliye, e nèg sa yo tiye manifestan. Sa vle di, kont y al chèche yo a, yo la pou sa, e kòmando yo ye, yo ka fè nenpòt bagay. Si w yon nèg pa mouri nan peyi a, yo chwazi di w pap mouri, ok. Men ti bagay blende ou wè a, tout se radòt. M ret sa man toujou ap batay pou ke gen lopital nan peyi a. Map batay mwen menm fok gen lekol nan peyi a. Mwen map batay mwen menm fok ke jèn gason ka desann anba lavil pou yal lekol pou yo tounen. E map batay nan peyi a fok gang sa yo derasinen nan peyi a. Paske Ayiti tro dous mesye. Ayiti tro byen mesye pou n kite vagabon ap fin avel konsa. E.